Hello everybody so this is your boy Angelo how you guys doing how are you cash nation so um, before I really get started let me say something in Creole for my Haitian people sak pase eh, cash nation mwen an koman nou ye koman semen nou te koman tout ba ye kom nou ka wè tit video a de ki sa tit video a baze de ki sak ki pral fèt. Kòm nou konnen deja, map pot lanmou pou nou, mwen pap janm bliye nou, nou toujou nan kèm, map travay pou nou, m gen bagay pou nou. Ya! Avan menm video a kòmanse map mande ou menm ki poko fè pati kaj nasyon an map mande w silvouplè like video sa, kòmante epi pa bliye abòne pou fè pati de kaj nation nan, nasyon kaj la. Map mande w silvouplè pou pataje l avèk zanmi w, konsa yon zanmi w kapab entèrese fè pati de nasyon kaj la. Avan menm mwen kòmanse, map di nou mèsi e ou menm ki fè, e ou menm ki abòne a, ou menm ki like videyo a, ou menm ki kòmante a map di w mèsi anpil paske e nan chanèl sa se bagay ki pral fèt. Ya! Avan menm mwen kòmanse, E nou ka wè tit videyo a, de ki sa li baze, de ki sa ki pral fèt. Ebyen, se yon zanmi mwen genyen, m pral envite l, m ap, avan m kòmanse, e nou konnen, m gen plizyè fanatik, m gen moun ki Etazini, blan k ap swiv mwen ki pa pale kreyòl, yo pale angle. M pral fè videyo a an 2 lang, Jis pou yo ka gon ide kanmenm. Byen ke tit la ap an anglè e kreyòl, men jis pou yo kapab gon ide. Ok. E wi, kòm, kòm m fèk sot di, se yon zanmi m, m pral di konsa, m pral rele l nan telefòn, m pral di l vini lakay la. Kounye-a, lè l vin lakay la, m pral di konsa, m te gon 20 dola m te mete nan pòch vès, e nan pòch jakèt mwen, m pa wè l, se li menm ki pran l, se li menm ki konn abitye vin nan bagay sa yo, se li menm ki pran l. Ya. Se konsa, m pral fè l.

So today I'm gonna call my friend I'm gonna tell him like to come over to my house because I got something that I want to discuss with him I'm gonna tell him that when he arrives here so I'm gonna tell him that I have twenty dollars that I put in my pocket of my jacket so I didn't find it he is the only one who always like come to my house I don't have nobody else um he is the only one responsible like to give me my money back so I don't know how he gonna react Bon I have to do this ok I'm gonna call him now. M pral rele misye la kounya. M pral rele misye m pral di misye konsa yo men m bezwen w wi vin lakay mwen kounya ou konnen misye konn abitid li toujou vin lakay la chak maten kounya m ap di yo m pa wè w wi m bezwen w vin vin lakay la paske m gen yon bagay pou m diskite ansanm avè w ok ban m rele misye kounya. Yow sak pase menn? M la m poze menn. M ba ou depi m maten non. An e wè e gade m wè chak maten.

Nan e nan pòch chemiz lan men m pa wèl menm. Move yo mesye. An ale. Nou konnen m konn fè prank. An ale. Pase la. Mete kamera a. Misye pa konnen ki kote kamera ye paske m gen yon ti tab se la m mete kamera. M pral mete yon ti baf pre l. Dèyè baf la m mete l. Sa vle di misye pap wè.

Yo menm, ya menm, m te m te gen bezwen paske mwen yon yon yè e pandan m soti a menm. Yè yè m soti m pran m pran 20 dola m mete nan nan e nan djakèt klozèt la menm. Yè m e maten an la m benyen m e pou m al soti pou m pou m al achte yon bagay e e e jodi a lè m gade m cha m chache 20 dola m pa wè 20 dola a. Ii ki moun te kite m la menm se ou menm m te m te kite la Ii imajine w m pa m pa wè ven dola m chache ven dola m m pa wè ven dola e m bay moun kan kan lan rantre la m m twouve sa absid menm imajine w pou pou non kay m mete on kòb pou m m pa jwenn ka e e kòb la.